Mwen se zanmiw pastè Makès Dumeran. Ti konsèy sa m pral ba ou a, se pou moun ki pa konn kijan pou yo viv kay moun ni viv ak moun. Ann swiv avè m. Sa se istwa lavi m. M kite peyi m Ayiti m al Brezil. Men bagay yo tèlman pa bon pou mwen, m kite peyi Brezil M vin Etazini. Men lè m rive m tonbe nan yon peyi, m pa gen fanmi, m pa gen zanmi. M pa menm gen kote pou m dòmi. M ap mache nan yon lari tankou yon gwo egare, ki bò m pral dòmi? Se konsa, yon machin vin ap pase. Min te gen yon dam pèsonaj ladan l, lè l voye je l wè m, li fè bak, epi li rele m. Lè m al jwenn li, m rive, li mande m sa m genyen. epi m eksplike l m di l m pa gen kote pou m dòmi. Li di m èske m ka ede w? Èske se Ayisyen w ye? M di wi Ayisyen m ye. Epi l di m monte machin nan. Nou pral lakay, èske w manje? Lè nou rive lakay, fin manje epi n ap ale. Twouve dam sa a pa t gen pitit, epi mari l te gen kèlke mwa depi mari a mouri. Mwen menm lè m vin nan kay la, m bliye tout filozòf, tout espri bakaloreya, epi m desann mwen byen ba, m fè manje kite pou li. M pase mòp nan kay la pou li. M menm bale pou li. Anpil fwa, m menm konn lave machin pou li, malgre m gen kèk zanmi k konn ap joure m paske m ap lave machin pou dam nan. He, bagay sa grav wi. Chak fwa m pase bò isi a, pastè Makis pa janm p ap lave machin non. Humm si w wè l fè sa gen lè gen yon rezon k fè l fè l bon misye pa menm gen papye deja si l ka yon moun e pou l ede yo ou konn kòman moun isit ye ayisyen wi depi l wè w pap fè anyen la a li gentan vle mete w deyò wi si l ap ede l ap ankouraje yo bon bagay moun ta fè pou l ta fè ede moun yo. M dakò a sa Jozit di a wi

Lè dam nan vini, m ouvè pòt la pou li si m deyò a. Si l gen bagay pou l pote, m ede l, m pote pou li. Men dam nan pa janm gen tan pou l dòmi. Li toujou bizi. Se nan chita l ap dòmi. Mwen menm, m pa janm gade sou li. M toujou fè travay pou li. M fè netwayaj. Èske sa retire yon bagay nan mwen? Non. Yon bon jou, Epi m wè l desann machin nan avèk yon pil papye nan men l. Epi, li fon ti mache, l al kanpe bò machin nan, l ap obsève m. Epi, lè l fin gade, li rele m. Lè m rive kote l, l ap montre m yon seri de papye M sezi lè m wè papye l ap montre m yo. Humm. Byeneme, èske nou konnen ki papye yo ye? Kay sa a m t ap pase mòp ladan l lan. Kay sa a m t ap bale a. E mèb sa a m t ap netwaye a. Pou m pa menm di machin nan ke m t ap netwaye a, Dam nan fem kado yo paske l te fe kansè li pral mouri. Anpil nan nou pèdi gwo chans nan pretansye wi m se avoka m se filozòf m gen bak 1 m gen bak 2 m se enjenyè pa bliye gen moman w rive nan lavi afè avoka w la depoze l afè enjenyè a depoze l paske pa gen plas pou ni avoka ni enjenyè kote w rive a. Desann ou byen ba pou w ka viv nan lavi. Paske moun nan pran w li mete w fè ladesant lakay li. Lè w rive, gade pou w wè ki sa w ka fè, ede l. Mete men w nan sa k posib pou w mete men. Ou fè l vin apresye w. E moun sa ka rive fè w gwo kado nan lavi. Ann sispann pretansye, ann sispann fè prejije pou nou ka viv nan lavi. Sinon, n ap mouri nan lari. Aprann konnen lè yon moun ba w ti kote pou dòmi, lè l ba w ti kote pou repoze w, se pa yon towo gwonde l pran met lakay la, se pa yon wa oubyen yon queen, sa m ta di yon rèn, li pran vin abite lakay la. Pandan w lakay la, ba l ti èd, pandan w lakay la, montre l ke l pa t fè yon erè paske l te pran w met lakay li. Moun nan pa ka fin mete w lakay li apre w soti pou w bat li ankò. Non. Ede l nan kay la. Poze w e m garanti w w ap viv. Mwen se zanmi w pastè Marques Dumerant. Ke Bondye beni w, m swete ti konsèy sa a li beni w. Babay.